Espay mete 15 avyon militè Etazini deyò lakay li paske premye minis peyi a sèmante teritwa Lespay pap sèvi baz pou atake Iran. Bagay yo sanble melanje tout bon nan men Donald Trump, peyi Espay refize bay Etazini pèmisyon pou sèvi avèk baz militè lakay li pou mennen atak kont Iran, 15 avyon militè etazinyen oblije kite baz militè Rota avèk Moron nan sid Espay apre premye minis espanyòl la, Pedro Sanchez, te kondane klèman atak Etazini avèk Israel deside lanse kont Iran, selon medya The Guardian. Done kat jewografik sit siveyans vòl Flight Radar 24 yo montre gen 15 avyon militè etazinyen ki kite peyi Espay. Espay di non, jamè li p ap bay pèmisyon pou sèvi avèk baz militè l yo pou lanse atak kont Iran pandan Madrid, kapital Espay, ogmante kritik li kont sa li rele Yon entèvansyon militè enjis epi danjere. Premye minis sosyalis Pedro Sanchez kondane klèman aksyon militè inilateral Etazini avèk Israel pran kont Iran, li avèti sa ap kontribye nan kreye yon lòd entènasyonal ki pi ostil epi ensèten, pozisyon sa a vin ankò pi fèm lè otorite espanyòl yo refize gouvènman an bay Etazini pèmisyon pou sèvi avèk baz Ghouta epi Morón pou kontinye frap yo kont Iran. Minis afè etranjè peyi a, José Manuel Albares deklare lendi menm si gouvènman an swete demokrasi, libète avèk dwa fondamantal pou pèp iranyen an, li p ap janm pèmèt baz lakay yo itilize nan operasyon militè k ap dewoule a. Mwen vle klè epi dirèk, se sa minis afè etranjè a di, baz yo pa itilize e yo. pap itilize pou okenn aksyon ki pa antre nan akò nou genyen avèk Etazini ni pou okenn aksyon ki pa respekte Chat Nasyonzini an, Minis Defans peyi a, Margarita Robrès, te pran menm pozisyon fèm lan, li presize okenn nan 2 baz yo pap sèvi nan operasyon militè Etazinyen an, li raple gen yon akò ak Etazini sou baz sa yo, men operasyon yo dwe respekte kad legal entènasyonal epi gen sipò entènasyonal, daprè enfòmasyon ki soti nan sit siveyans vòl Flight Radar 24, gen 15 avyon etazinyen ki kite Ghouta avèk Moron depi Etazini avèk Israel te kòmanse atak pandan wikenn nan. Pou pi piti, 7 nan yo te ateri nan baz ayeryen Rachmain, nan peyi Lalmay. Responsab defans Etazini yo pa fè kòmantè sou rezon depa avyon sa yo selon sa The Guardian rakonte. Samdi 28 fevriye 2026, Premye Minis Sanchez te deklare atak Donald Trump avèk Benjamin Netanyahu ap rann mond lan mwens estab. epi li mande pou jwenn yon solisyon politik dirab nan konfli a. Dimanch premye mas 2026, nan Baselòn, premye minis Espay la repete pozisyon l, Ou ka kont yon rejim rayisab, jan majorite sosyete espanyòl la kontan rejim iranyen an epi an menm tan ou kont tou yon entèvansyon militè enjis ak danjere ki pa respekte lwa entènasyonal yo. The Guardian di, Pozisyon klè sa a Premye Minis Sanchez pran an kapab fè Trump pa byen wè l, ki te deja kritike Lespay poutèt li te refize ogmante depans defans li rive 5 pousan PIB jan òganizasyon Trete Nò Atlantik, otan, te pwopoze sa, men deklarasyon premye minis espanyòl la antre nan yon liy pozisyon li konn pran sou kesyon entènasyonal yo, espesyalman sou lagè Israyèl nan Gaza ak repons Inyon Ewopeyèn nan. Nan Wayom Ini, premye minis Keir Starmer te okòmansman refize pèmèt fòs etazinyen yo sèvi avèk baz Diego Garcia, oswa lòt baz britanik yo poutèt kesyon legalite frap yo, men li vin chanje pozisyon dimanch premye mas la apre reprezay atravè Mwayen Oryan kote notamman yon dron te frape baz britanik zile peyi Chipr. Nan yon deklarasyon ansanm, Lafrans avèk Lalmay, Wayomini di yo pare pou pran mezi pou defann enterè yo avèk enterè alye yo nan rejyon an, menmsi sa mande aksyon defansif pwopòsyonèl pou detwi kapasite Iran genyen pou lanse misil avèk dron. Trump reyaji sou chanjman pozisyon sa a, li di Wayom Ini te pran twòp tan pou otorize itilizasyon baz li yo. Chanselye alman an, Friedrich Merz, ki dwe rankontre Trump Washington madi 3 mas sa a, di li konprann dilèm ki genyen nan fason pou reponn ak pwogram nikleyè Iran an epi represyon li fè sou pèp li. Li ajoute, Nou p ap fè patnè nou yo leson sou frap militè yo kont Iran, malgre dout yo, nou pataje anpil objektif avèk yo. Prezidan Komisyon Ewopeyen an, Ursula Von der Leyen mande pou jwenn yon solisyon diplomatik dirab nan kriz la pandan li avèti Inyon Ewopeyèn ap prepare pou konsekans evenman resan yo. Vwala! Atik melanje The Guardian avèk Reuters. Mwen vle klè sou sa avèk nou, enfòmasyon sa yo mwen pa genyen yo. Menm si m te enplike, m t ap kouvri evènman an, sa ke m p ap fè, m pa t ap kapab genyen tout enfòmasyon. Tankou cnn, gwo medya entènasyonal yo, yo gen jounalis gaye tout kote, k ap ba yo enfòmasyon, k ap swiv, etsetera. Mwen menm, mwen se yon jounalis ki branche medya sa yo ki yo menm anndan evènman an, m ap rapòte nou. Gen de pati nan videyo m yo, premye pati a se enfòmasyon nèt mwen ba nou, kote ke m ap li sa ki nan atik yo pou nou, mwen mete yo an kreyòl, an bon kreyòl pou nou konprann klè, epi dezyèm pati sa kote mwen bay opinyon m. Donk fòk nou pa melanje yo, e m kwè ke anpil nan nou nou konprann. Bravo a Lespay! Bravo a Lespay! Men poukisa mwen renmen yon afinite pou dirijan sosyalis, dirijan de goch yo? Yo pa janm nan sou sou souflantchou achte figi Etazini. Nou wè Pedro Sanchez ki se yon premye minis sosyalis, se li menm ki te anonse dènyeman yo pral bay, yo pral legalize plis pase 600 mil imigran san papye nan peyi Lespay. Se li menm ki te toujou kanpe pou kondane atak. Jenosid ke Israel anba direksyon Etazini ap fè sou Gaza e li menm la ankò li mete avyon Etazini yo deyò paske l pa vle dakò bay baz li pou atake Iran. Sa se moun. Mwen pap di ke dirijan de goch yo pafè, map toujou klè sou sa, se pa kesyon de goch dwat, son kesyon de moun nan avan tou, men nou dakò, nap dakò ke dirijan sosyalis yo, ou ka gen anpil bagay pou repwoche yo nòmalman, men yo pa nan souflantyou, yo pa ti sousou. Donk Lespay ki pa dakò pou teritwa l pa sèlman kòm Senadò paske li nan non m pa vle Iran atake m paske li pa pre Iran se yon kesyon de prensip se yon kesyon de prensip li di ke gè a atak ke Etazini al fè a li pa respekte okenn règ nan kesyon dwa entènasyonal nan chat Nasyonzini an li pap antre ladan l Wayom Ini e Langletè ki te menm ansyen kolon ki te okipe Etazini tankou Lafrans menm nan peyi sa a san karaktè. atravè dirijan l yo. Byen evidaman, m konn anpil Fransè k gen karaktè, m pa p sible Fransè. M pa p pale de Fransè. Menm jan lè m di Etazini, m pa p pale de. M vle fè, m vle nou fè dekantasyon an. Donk, lide, se pa di ke non, e depi se yon Etazinyen, se move moun, depi se yon Fransè, se move moun, atravè dirijan yo. Non, se lwen de la. M pa vle fè l konsa. M vle nou klè sou sa. Lè m di Fransè, e m ap pale de dirijan Fransè yo. W ap gade kòman Lafrans ap gentan di wi, li pare pou l al atake. Bon, mwen vle konprann, petèt, mwen nan ipotèz, petèt. Yo vle solidè avèk Etazini. M gen enpresyon yo petèt di tèt yo, yo dwe kanpe avèk Etazini pou si demen yo vin nan yon sitiyasyon parèy e ke pou Etazini ka kanpe avè yo tou. Petèt se pozisyon sa. Men nan lavi, tout bagay pa ka nwa avèk blan. Donk, Espay ki di non, lakay li p ap sèvi baz pou atake Iran, 15 avyon militè Etazini oblije lage pye yo, donk se yon gwo bravo, ankò yon souflèt pou Trump avèk administrasyon l lan nan kesyon pote boure sa li fè sou Iran, men Iran ap mete bagay nan men yo tou nou wè li, si n pa wè l souvan m ap fè nou wè yo, Iran ap fè anpil dega lakay alye Etazini yo paske Etazini twò lwen li, gen dega anpil dega ap fèt Izrayèl tou, lide mwen panse se petèt. Pou gwo kote k rive, menm alye Etazini yo pral di, Ep papa, non non non, ou trè lwen ou menm. Sa k ap pase a la a, se nou k ap viktim. Bon, desideman, ann fè w kanpe. Nou pa vle ke ou mete baz lakay nou ankò paske pou Iran ka sispann bonbade nou, ann fè w rilaks. Mwen gen enpresyon sa. N ap swiv pou ou, lòt videyo ap vini, rete konekte. Tchaw!